Konn di ke pèp ayisyen lè a rive pou Garry Conille kale. Li pa posib sou tè papa Dessalines nan pou Garry Conille vin avèk mèsenè la. Jodi a sa papa Dessalines reprezante nan mond lan, li pa posib pou tè sa a li sakrifye li vi pou li menm pou mèsenè, se mèsenè kap pran tè a. Jodi a nou vin mande nou di lè a rive pou Garry Conille ale. Lè a rive pou cpt a voye Garry Conille ale. Gade kijan pèp ayisyen ap viv, nan mandisite, nan povrete, grangou, tribòbabò, ensekirite, gade pou wè pèp la pa ka ale Matisan, pèp la pa ka ale Ponsonde, gade masak kap fèt nan tribòbabò, gad sa kap pase Solino. Jodi a la pou Gary Conille pran mèsenè lap itilize sou tè papa Dessalines nan pou kenbe pouvwa li. Li pa posib. Ou wè sil te konnen ke son bon bagay serye tap fè epa epa epa lamothe tap pran kòm konseye rèy se pa mateli li tap pran kòm konseye rèy jodi a lage moutre klèman ke se moutre ke pa gen travay li vin fè pou pèp la sa se bagay pèsonèl li vin egri se pou regwoupe phtk pou retounen sou moun ankò.
Ou sètifye se mesye sa yo ki ap dirije peyi a pou nou? Ohh msye toujou ap dirije wi jodi a la. Mak gay konn pa moute ke li li vle fon travay non li gen kat twa kat a se mwa nan peyi li pa moute ke klè li pa fon sinal klè pou di konsa li vle travay non ensekirite a toujou ap vale tèren gad sa kap pase solino gad sa kap pase taba 29 jodi a la moute ke pa gen rezilta pase se pa se pa boulèt li vin voye se boulèt li vin voye li pa vin moute ke rezilta li vin bay. Avan tou, ou pale de mèsenè ki pran sòl peyi a. Donk, nan yon videyo k ap fè viral, premye minis lan demanti sa. Li di pa gen kenn mèsenè sou sòl peyi a vre non. Bon, non sèlman ke sa k ap fèt sou li a, ki se minis jistis la, li di klèman ke gen mèsenè ki nan zòn nan wi. Li di klèman se mèsenè, men yo chak la bay wi kalòs Èkil. Jodi a la a ki montre ke gen mèsenè sou teritwa papa Desalin nan. An menm tan n ap di pèp ayisyen fòk li vin ak pante pikèt li devan anbasad e gwo sentonn anbasad, anbasadè k ap itilize, ki nan konivans ansanm avèk dè bandi notwa pou yo pèmèt ke pou pèp ayisyen peri. Sa fè nou mande pèp ayisyen leve kanpe pou al plante pikèt li devan anbasad, yon sèten anbasad, tankou anbasad Kanada, anbasad Defrans, anbasad Lèzetazini ki nan konivans avèk ban dè bandi. Jodi a la fòk pèp ayisyen leve kanpe pou al plante pikèt devan yo menm. Pou n di konsa, sètase nou bouke, se yo menm ki nan konivans ak bandi. Mèsi, kòman w wè fonksyònman cpt avèk Guy Conille menm? Bon, jodi a la, Konpòtman an pa bon, fonksyònman an pa bon. Jodi a pa gen okenn antant ki fèt. Jodi a la, sa cpt a t ap dimande ke li gen yon fèy de wout la, jodi a fèy de wout la pa respekte. Pa janm gen youn nan youn ki itilize pou fèm fèy de wout la. Jodi a fèy de wout la te mande fòk gen sekirite nan peyi a. Fòk travay yo fèt an ekitab. Jodya la pa gen travay kap fèt vre jodya la se nou wè yon kolonn minis ki chita se travay yap fè se pran kòb a rale kote ou ta vin yon peyi pou Garry Conille gen 4 ministè nan menl jodya la fòk nou te klè se pa travay lap fè se kòb a li bezwen pou fè poul ale vin milti milyonè kite peyi a kraze nan povrete se sa fè nou menm nou di fòk pèp ayisyen leve kanpe ou pa panse ka gon tabula reza? Enben tabula raza a li pa nan kesyon de tabula raza nou senpleman ke Fòk gouvèneman an kraze pou pèmèt ke cpt a jwe wòl li, pou pèmèt ke genyen deba yo paske jodia la pèp ayisyen fè cpt a konfyans. Se pwoblèm nan se se gouvèneman an, yo ta ko gouvèneman te gen wòl li te jwe, se pou pèmèt ke fè met yon gouvèneman atè pou travay la fèt. Jodia se yon gouvèneman ki ret anlè, pa gen anyen kap fèt nan peyi a. Paske pèp la se kouri lap pete kouri tribò pa bò paske pa gen anyen kap fèt. An menm tan nap di konsa, 12 novanm prèske rive, Pase li pa posib jodia la pou Kap Ayisyen sal konsa non 3 seksyon kominal yo sal, labou, se marèl wi moun ap jwe konnya la pou ale pou rantre wi se zafè nou menm nou di 3 ti lawon sa yo la fòk cpt a pran reskonsablite pou voye 3 ti lawon sa yo ale. Te gon task force ki te fèt antre majistra avèk APN, dwann, kisa w panse? Enben, chita pale sa a fòl demontre ke li atè a. Chita pale baka nan selman chita nan ti chanm e yo ta pa ganyen kap fèt lagou fatra e blakawout pa ganyen kap fèt sa vle chita pale kap ap pèmèt ke pou pran ti kòb a yo pou pèmèt ke pou takse moun pase nou wè mèri a tounen se yon boutik li tounen se ap takse moun epi fouye kòb anba man yo wi. Boutik ou di la se ap wi boutik wi wi boutik sa vle di. Yves Rose ba dam Yves Rose se kòb lap fè avèk pati men pa gen yen serye kap regle se zafè nou di cpt a moun tankou Fritz Jean tankou Vètilè doto lòt moun kap dirije e e nou voye pou yo tou e Garry Comic tou pran reskonsablite pase 18 mai nou pap fete ansanm avèk e moun sa yo e nou pap fete tou ansanm avèk Garry Comic lè a rive pèmèt ke pou bagay yo chanje pase li pa posib jodi a pou pèp ayisyen jodi a viv Nou viv de mizè, yo viv de povrete, yo viv de ensekirite. Jodi a, li lè li tan, fòk pèmèt ke bagay yo chanje.
Eske sa vle di se yon pinga ke yo voye bay premye minis la? 18 novanm li va rantre nan vil la? 18 novanm, nòmalman, nou pa sipoze pran kay koni ki sou teren, sou primati a non. Nou kwè ke depi 10, 15, nou sipoze gen yon lòt premye minis, se yon premye minis ki reflete pèp ayisyen. Sou premye minis kounye a la, moun nan katye popilè yo kounye a la ka gen konfyans a li menm k ap fè travay pèp ayisyen an. Gen anpil moun ki manke konprann lè w pale de twa ti laro. Twa ti laro, se kiyès yo ye? Lè w pale de twa ti laro, ou wè se Madam Yvrose, Mesye Patrick, e lòt ti e lòt ti dyaspora ki chita Etazini an, y ap voye kòb bay la, e m m bliye non yo menm wi, e nou ka raple m non y se yo nan twa ti laron sa yo. Jodi a la nou mande moun pèp ayisyen, Pran reskonsablite yo, moun okap ayisyen tou, lè a rive pou yo fèmen mèri a, pase mèri a pa enspire nou konfyans, yon mèri ki la sèlman chita kap fè kòb, boutik tounen boutik, kap takse pa malere yo, epi chita ki pa genyen, kounye a se marèl moun ap jwe okap ayisyen pou pèmèt ke pou lal mache. Nan yon videyo kap fè viral sou entènèt la, nou tap gade yon demwazèl ki tap degaje fristrasyon fas a direktè DINEPA a, Donk, Demenm-Zè la estime tout wout, tout kote nan Okap fin kraze alòske reskonsab DINEPA a fè konnen se pa vre travay yo ap kontinye arachpye. Ou menm kòm sitwayen nan vil Okap, kòman w konprann travay DINEPA ap fè nan vil la? Bon, DINEPA a li menm, se mwen, se tankou se bouldozè, se krazè li kite la. Zafè nou menm te bezwen di sa tou. DINEPA pran reskonsablite li, se pa sa, Fòk pèp ayisyen kòmanse, moun k ap fè travay kraze fòk yo kòmanse ba yon bwa kale. Kale yo pou pèmèt ke travay la fèt byen. Omwen tou, revoke direktè DINEPA a, paske jwenn an pa wè anyen l ap fè la. Kraze wout kite wout yo konsa. E an menm tan tou, nou gen yon sèten enstans ki reskonsab pou pèmèt ke de fatan nou pa wè y ap fè travay yo. Lè w pran SMGS, jodi a la, direktè SMGS la genlè se kòb l ap met nan pòch epi kite vil la e anyen. Lè w pran TPTC tou jodi a la, m pa de m pa anyen TPTC ap fèt nan vil la la a. Sa fè nouvo SNELB, SMGS, TPTC, Lameri, yo gen la fwa pou nou e Konsèy Prezidansyèl la, ansanm ansanm de direktè reskonsab, ansanm DG ki reskonsab, ansanm e moun ki reskonsab yo, fòk yo pèmèt ke fon ti vide moun sa atè, lage pye yo atè. Eske 18 novanm nou, nap atann ou menm nan lari a pou al fèmen meri a? Wi, 18 novanm, si klèman ke nòmalman se moun sa yo ki la, nou menm kòm sitwayen angaje nap fèmen mèri a. Pase li pa posib pou yon gwoup de moun la se kòb yap fè, se fè mèri a tounen boutik, anyen serye yo pap regle. Sa fè nou voye siyal klè bay Bètilè, klè bay bay Sipri Ogisen, bay prezidan cpt a ki se Lèsi Vòtè pou reskonsablite l, mete gan nan men Pitou Make Karikom it, pase lè a rive pou remaniman an fèt. Sa vle di may pa sifi pou mete gan? Wi mete gan nan may Pigoum ansanm avèk Gary Comics la pase M'en se bagay phtk Gary Conille vin regle nan peyi a. Pase lè sipòtè, lè a rive pou ajan enterimè sa yo lage pye yo nan disdepateman an. Men Vilvele, nou konnen lavalas pa twò kite yon bon gou non nan bouch anpil moun. E ankò se lavalas ki nan tèt peyi a. Ou panse Lesly ap ka bay yon ti souf? Bon, ou di sa men jodi a la rezilta yo ki bay la se lavalas ki bay yo wi. Tout lise ki gen nan peyi a se lavalas ki bay yo, tout plas ki nan peyi a se lavalas ki bay yo, inivèsite pou fè yo a se lavalas ki bay yo, lopital lapè jodi a kap sèvi tout peyi a nèt se lavalas ki fè li, sa fè nou menm nou di konsa avèk lè sivòltè kapab gen yon alebye, sa fè nou di lè sivòltè mete gan nan men l pou l gou make gaye kou men, pase lè a rive pou remaniman an fèt, lè a rive pase DG sa yo, lè w pran DG ladwàn nan kap. kap takse man moun, yo di ala yon ti machin pèpè kap koute yon pakèt kòb, APN menm pa se pa pale. Jodi a la a, nou mande DG sa yo tankou APN, Ladwàn, OAVCT, e bmpat, ona, fòk yo lage pye a DG sa yo atè. Pase li pa posib se moun sa yo kap takse moun pi wo. Kòman w ta vle yon nèg gen yon ti machin pèpè, ki nan twazyèm men Jodha la kap manri ap mande w prese e 100 milyon de goud pou li 200 milyon de goud pou li 300 milyon de goud pou li jodia la a nou moutre ke moun yo ki DG a komsi yo de moutre ke se de moun ki soti anlè men yo pa konn reyalite peyi a jan pèp ayisyen ap viv la. Poukisa se kay komik kew rele PM nan? Pase son komik li ye, jodia la ou wè se mache lap mache fè foto, pase tout sèm wi se foto li fè pase kòm kòm rezilta. Pase l pa gen anyen li enplante nan peyi a. Kòman w ta vle vin yon dezyèm vil jodi a la a? Pa gen kouran, blakawout, fatra tout kote. L ap mache, l ap bay blag. Pase yon komik k ap mache bay blag. Sa fè nou mande cpt a, lè a rive pou l voye Gari Komik ale, pou gen yon lòt Premye Minis ki ki reflete pèp ayisyen, ki reflete a moun nan katye popilè, ki reflete a moun òganizasyon de baz yo pou pèmèt ke travay la fèt. Mèsi anpil. Mèsi.